Wi zanmi telespektatè, pa bliye m t ap di nou kisa moun nan ka fè imedyatman ke aparèy jidisyè a debake nan yon espas ke l estime ke li gen dwa, li gen enterè yo vin poze sele. Sa ka rive ke sa pa deranje l, sele a poze, sa ka rive tou sa deranje l e ke li swete ke sele a pa poze. Lè w swete ke sele a pa poze, Se pa joure pou joure, se pa goumen pou goumen, se pa panike pou panike pou granmesi pou al sere paske se pa arete yo vin arete w. E jan m sot di an la defans et un dwa sakre, okontrè w ap rete la pou w an kelke sòt e. Egzèse sa ki pi natirèl la, sa ki pi nòmal la, dakò, pou fè respekte dwa w, pou fè valwa dwa w. E kòman w fè valwa li? W ap di otorite yo ki la a, jij de pè, grefye, w ap di ke ou fè opozisyon a operasyon sa a. E lè sa a, w ap wè ke. Jij de pè ap mande pou yo kanpe pou yo kanpe operasyon ke yo tap fè a, li sele ke yo tap poze a. Si jamè se yon espas ki gwo, yo te gentan poze sele sou yon pati ladan, enben sele ke yo te poze sou pati a ap rete. Kounye a yap kanpe sou rès pati ke yo poko te poze sele a menm. Si yo poko te komanse menm kan yo paret yo fini paske jij la pa yon moun fou lè ou vini li wè moun nan espas la lap salye w jij la son moun ki fòme li rive nan espas la li wè moun lap salye w e lap di w poukisa li menm li vini la e menm kote li di w sa wap di ebyen ok majistra ebyen m opoze a operasyon sa e m mande w pou w mande grefye a pou ekri sa pou mwen.

Men, lè sa a tou, grefye a ap tou di ke, enben, piske ou fè opozisyon, yo pral mennen ou devan dwayen an, yo fikse odyans la pou swa menm, swa menm jou a, oubyen le landemen, depandaman de ki jou li te ye. Si se yon jou vandredi, pa egzanp, yo ka di ke, bon, yo, grefye a ka di ou ke, enben, lendi maten, Wap prezante devan Dwayen an de de pati ap prezante devan Dwayen an pou y fè valwa dwa yo. Sa se pou moun ki vin lè yo vin poze selè. An nou imajine ka kote ke selè a gentan poze, swa w pa te la, Ou rive, yo poze sele a. Alò fò m di majistra yo, jij yo, avoka yo, yo pa poze sele sou tout bagay. Lalwa di ke gen de zobjè ke w pa ka poze sele sou li. De bagay ke moun nan ap sèvi sou, avè l chak jou, rad kò moun nan, pa egzanp, enstriman moun nan, si moun nan se medsen, ou pa ka di, ou wè sond li la, ou wè. Ki bay non si moun nan se enjenyè si moun nan se mason gen tuilè gen sesi gen sela ou paka poze sele sou yo de menm tou gen espas ke ou paka poze sele sou li la lwa klè nan sa mentenan nou imajine ka kote ke moun nan pat konnen pou l te fè demand sa sele a poze oubyen le pi souvan moun yo fè sa moun nan pa la. Lè y vini, y jwenn tout afè y sou si li. Tout afè y sou si li. Sa pa menm twò nòmal. Paske lepli souvan, lè sa yo fèt, menm sa ki pi nesesè Pou moun nan viv la, yo mete y sou sey ki pa nòmal. Men se le ka, se lè a gen tan poze, eske le fèt ke yo poze sele sou de bagay ke w sèvi avè l chak jou ke w bezwen, eske sa otorize w? brize ban yo dakò epi pou rantre nan espas la non sa pa otorize w sa pa otorize w si la rive ke ou rive ou jwenn Ke gen de bagay ki nesesè pou w bezwen chak jou ou, oubyen gen moun se medikaman yo pa egzanp ki sou sele, sa ka rive ke ou fè yon demann devan jij de pè a pou w di li konsa ke gen de, gen tèl bagay, tèl bagay ou genyen nan espas la e ke. Se Yon bagay ke w bezwen pou w viv. Se medikaman w, se manje, se pwovizyon ke w gen nan kay la pou manje pa egzanp. Se enstriman de travay ou. E ke jij de pè a ka leve pasyèlman sele a sou espas kote ke bagay sa yo ye, epi pèmèt ke w rekipere yo apre yo repoze sele a. Mentenan, ann imajine ke kounye a ou menm se selè ou bezwen leve. Èske lalwa bay mwayen pou ke ou leve, ou mande pou selè a leve? Wi, lalwa bay mwayen pou an kèlke sòt mande pou selè a leve. Menm moun ki te òdone apozisyon selè a, se menm moun sa, Ou pral fè demann sa devan li pou l leve seve a. Kòman lalwa di ke yon moun ka mande pou leve seve? Pou w mande pou seve a leve, ou fè demann nan devan jij la. Ou adrese yon rekèt a jij de pè a. E jij de pè genyen, lalwa fè yon obligasyon, piske. La lwa pa pa di ke bon i ka i ka fè sa i ka pa fè sa la lwa fèl obligasyon pou ke i rann ou òdonans i rann ou òdonans pou se lè a leve e i fikse jou dat lè Se lè a ap leve. E mentenan I ba w òdonans sa a. E lalwa fè w obligasyon, lè jij la fin rann òdonans la, fò w siyifye òdonans la a moun ki te poze se lè a. Pase fò w siyifye l, fò w fò w envite l, lalwa fè w obligasyon pou envite l pou vin asiste a la leve dè se lè. Kounye a, èske moun ki te poze sele a, piske kounye a yo oto, yo, yo gen yon òdonans ki otorize leve a, èske li menm li oblije koube, li oblije aksepte ke sele a leve? Non li pa oblije. La ankò li menm tou li ka fè opozisyon a la leve de sele. Opozisyon an gen de fason li ka fèt. Imedyatman ke moun nan fin. Yo fin siyifye moun nan ke se lè ap leve. Moun nan li menm, jou a, dat la, lè a, i deja sur plas. Paske pa bliye, moun nan gen 2 fason ke i ka. opoze a la leve dè sele. Premyè fason y ka opoze, imedyatman yo siyifye òdonans la, li menm y ka adrese yon ak pa uisye, l adrese yon ak, y siyifye yon ak o grèf di tribinal de pè kote e ki te poze sele a, Pou ke y di y lo poze a operasyon ki ap kondwi a la leve dè sele sou tèl mezon tèl mezon e k ap fèt tèl dat tèl dat tèl dat. Nan ak sa a, si w chwazi paske ou gen de fason w ka fè l. Oubyen ou siyifye ak la, ou pa menm tann moun yo ale su lè lye, ou siyifye ak la. Oubyen. Ou fèy ou tann yo vini sur les lieux et puis imediatman yo prezante sur les lieux dakò le plus souvent judp yo konn fè grefye a lire òdonans la si w vle w ka tann yo lire li si w pa vle w pa menm tann yo lire li kan yo rive sur les lieux epi w mande jij la ou di jij la ke ou menm ou ou opoze ou te resevwa tèl akt e ou konnen ke ou pral leve sele ki te apoze la a, ou opoze a la leve dè sele, ou mande pou l mete grefye a dispozisyon ou pi pran deklarasyon ou. Kounye a ou bèy deklarasyon ke w opoze a la leve dè sele e ou di poukisa ou opoze a la leve dè sele. Pa bliye ke m te di sa se dezyèm fason an. Pa bliye ke m te di gen 2 fason. Pou pa, pou moun yo pa vin plenyen apre pou di, oh jij la te poze sele, menm jij la k poze sele y vin leve y, eksetera. Jij la menm jan y poze y pou ou a, lòt pati a ka mande y pou leve y, lalwa fè y obligasyon pou y vin leve y, si tout kondisyon reyini. Fò m di nou ke gen de ka kote ke se pa jij de pè a dirèkteman ki te deside pou sele a poze. Pafwa, moun nan se a dwayen an ke l adrese, e dwayen an li menm, i rann on òdonans, i otorize jij la poze sele. Le pli souvan. Menm si se dwayen an ki mande pou w poze sele, e menm avoka yo lepi souvan gen dè avoka k fè erè sa, menm si se dwayen an, pa te le jij de pè sè le jij ne dè sele. Se jij de pè se li ki la pou apoze sele, se li ki la pou leve sele. Si yon moun bezwen mande pou sele leve, se jij de pè a. E menm si w al kote dwayen an, se pa dwayen an ki pral deplase vin poze sele a. Se jij de pè a dwayen an ap otorize, ap mande pou poze sele a. Paske jij de pè a se jij dè sele. Gen moun ki konn di ke si se dwayen an ki poze, ki òdone pou sele a poze, Se doyen an pou moun nan ay mande pou leve non. Ditou pa. Se jij de pè a ki te deplase ey poze sele a. Moun nan ki estime ke doyen leze a, l ap adrese yon rekèt a jij de pè a pou mande y pou leve sele a. Kounye a jij de pè a li menm lè y resevwa rekèt sa a, y gen dwa rann yon òdonans li menm pou l di ke y pa ka, y pa ka.

Ou pral devan dwayen. Men ou pa ka dirèkteman pou w an kèlke sòt al mande dwayen sa dirèkteman. Gen dè avoka ki di ke moun nan se yon tyès opozisyon pou l ale. Non, non, non, non, non. Depi selè a deja poze deja gon pwosedi yo.

I konn chache mwayen, i aranje l yon fason. Alò, sa se yon bagay ki deloyal, paske lalwa fè w obligasyon pou ou siyifye moun nan, pou ou mande l pou vin asiste. Pafwa moun yo konn pa fè sa. Men, yo twonpe vijilans jij de pè yo. Jij de pè yo. Gen pafwa tou se jij de pè oubyen grefye a ki an kèlke sòt fè moun nan konnen ke semè a pral leve. Bon, sa ka rive. Men mwen m estime ke se pa menm se pa menm wòl jij de pè a sa. Se pa menm wòl grefye a sa. M pa di si yo fè l se se yon peche. Men se pa menm wòl yo sa. paske se moun nan ki fin fè demann nan se li lalwa fè obligasyon pou l siyifye yon ak pou l mande moun nan pou l vin asiste a la leve dè sèl. Mentenan, tou de kondisyon reyini, asavwa moun nan fè opozisyon, swa sur les lieux, par déclaration, sur le procès verbal, swa pa ak dwisye, lè w chwazi fè pa eksplwa dwisye tou, fò w rekonèt ke ak sa a gon jan pou l fèt.

Senè a te poze a. Dezyèm kondisyon, dezyèm obligasyon lalwa fè w, fòtil byen ke ou enonse rezon ki fè ke ou opoze a la leve dè seli. E lale pi lwen, lalwa ale pi lwen pi di ke tout fòmalite, tout de fòmalite sa yo, yo prevwa yo a pèn de nilite. Donk, imedyatman ke w fè opozisyon an, opozisyon an fèt. E ke yo mennen moun yo devan dwayen. Dwayen an kounye a pral gade kòman, imedyatman rive premye bagay dwayen ap fè, l ap gade, l ap analize, dakò, e la legalite de lopozisyon. Premye bagay. Èske opozisyon an te byen fèt avan menm lè nan. Koz a sele a, kòman l te poze, si l te byen poze, si l te mal poze, etc. Èske opozisyon an regilyè? Èske opozisyon an regilyè? Nou di ke pou opozisyon an regilyè, gen de bagay. Premyèman, si l te fèt par déclaration sur le procès-verbal, y ap gade, pa gen twòp fòmalite, pwiske deklarasyon an fèt sou le procès-verbal.

yo deklare nul ak visye a ki gen ladan y opozisyon an, donk se kòmsi pat gen opozisyon e Dwayen an ap di menm kou òdone la leve dè sini. Lè sa w pral leve kò w, fes atè, ponpe esetera men se wou ki pa respekte pwosedi ke lalwa li menm li trase. Ann imajine ke tout kondisyon reyini. Dwayen an li menm, kounye a, lè l fin gade ke pwosedi relativ a la demande d'opposition a ete an kèlke sòt regilyè, kounye a, Dwayen an pwal analize lopòtinite ou non dè sele. Èske sa vo lapèn ke sele yo te poze? Èske moun ki te mande pou poze sele a, èske. I te mande l an vèti de kondisyon egzije ba w lalwa. Lè Dwayen fin analize sa, yonn nan bagay ke m wè k ap pase kounye a ki terib, se ke Dwayen an dwe rasire y ke sele a te poze nan yon espas, li te poze sou lè pòt prensipal de yon espas ki gen mèb anndan l e ke moun ki mande pou selè a poze a gen dwa sou mèb yo. Aktyèlman se grav e dwayen yo dwe bay yon kout men nan ka sa. Jij de pè yo dwe degaje yo pou yo leve nivo a, pou ke yo sispann poze sele an vètu an vwalan. San kondisyon va reyini. Men dwayen yo sitou, paske yon moun ki dwayen son moun ki metrize la pwosedi, alò ki sanse metrize la pwosedi, imedyatman yon dosye konsa rive devan ou, fò w analize l. Eske sa vo la pèn? Pa egzanp, m wè de ka kote ke de eritye ap goumen, men gen youn nan eritye yo ki te lwe yon espas, gen moun, moun nan li menm e anndan espas la kòm lokatè, y afè y anndan an, oubyen y gen biznisè y, gen yon lòt eritye ki bezwen k ap reklame dwa y, epi kareman y poze sele. Non, ou pa gen dwa sa a. Ou ka toujou fè demand, ou ka toujou mande pataj, ou ka toujou fè lòt demand ki gen rapò avèk dwa deritaj ou ap reklame. Men moun nan ki lwe espas lan, li dwe jwi espas ke li lwe a. Paske mèb yo ki anndan an, ou pa gen kenn dwa nan yo. Moun nan kareman li gen yon espas gen yon teren ke l achte gen yon lòt moun li konstate ki kòmanse fè kloti sou teren an epi li bezwen revandike teren an li poze sele. Ki istwa sa? Kote bagay sa soti? Epi sa k rive? Jidepè a poze sele vrèman? Lè moun nan rive devan jidepè a. I mande pou leve sele i pe yon kòb. Epi kèlke tan, epi imedyatman apre i tande opozisyon fèt. Kon a rive devan dwayen, dwayen di pa konpetan. Kòman ou fè pa konpetan? Bon yon sele poze sou yon imèb, pa gen mèb k ap pwoteje. Anndan pa menm gen mèb, pa menm gen anyen, se yon teren klotire. Oubyen pa gen anyen anndan an, se yon imèb. Moun yo poze sele menm sou wòch, kamyon wòch ke moun mete sou yon teren ki pa menm klotire. Sa sa vle di? Yon moun ki gen yon teren, pa egzanp, ou achte, ou estime ke ou gen yon dwa, gen yon lòt moun ki monte sou teren sa a, w ap revandike dwa a, w a prale nan tribinal, w ap fè yon aksyon revandikasyon. Oubyen si w bezwen yon mezi ijant. Si w bezwen yon mezi ijant, gen yon bagay ke w kay fè devan Dwayen an pa egzanp. Ban m tou di, ban m ouvri parantèz sa a. Pa egzanp, si ou kite moun nan konstwi, oubyen fè yon travay kèlkonk, sa ap chanje fizyonomi espas la, sa ap chanje espas la, li ka vin mete y nan yon. fason ke ki pa nan konvnans a w, ki pa konvyen a ou, kounye a w al devan Dwayen an, kounye a w fè aksyon an refere, pou al mande Dwayen an pou l surseoir a, pou l mande, paske men yon teren ke w achte, vwala ke gen moun kay ki monte sou li, e ke moun, se teren w ke li ye, moun nan ap tante fè de travo ladan, si fèt, sa ap chanje fizyonomi espas la. ke menm si ou ta va vin gen yon pwosè pi devan, donk ou pral mal pou w itilize espas la jan w te vle a, ou mande l pwovizwaman pou l mande otorize oubyen òdone ke tout travay swa sou teren an, an atandan ke gon desizyon ki rann sou le fon pou di kiyès ki pwopriyetè, kiyès ki pa pwopriyetè. Sa a ou ka fè sa. Wè sa, paske le jij dè refere sè le jij de lurjans. Le jij dè refere desid su dè dakò su lè matyè pwovizwa. Ou ka mande sa. Men, ou dwayen, ou statiye kòm jij dè refere, gon sele k poze sou on teren ki an peryòd de. Ki yon peryòd kote ke y ap klotire, gon moun kareman ki parèt sou mi teren yo mete sele a poze. Bon si moun nan kraze mi an? Si moun nan deside kraze mi an kounya? Jij defè yo pa jwenn anyen anndan an non. Yo pa jwenn anyen anndan an non. Epi yo poze sele. Dwayen yo menm di ke yo pa konpetan. Kounya lè yo di yo pa konpetan konsa. Tribinal di konsa ke yo pa lè yo di yo pa konpetan, kounye a moun nan podyab ap pral devan kou dapèl epi gen avoka sa yo fè, yo tou rekize kou dapèl, yo fè rekizasyon an mas epi dosye a rete la. Lòt pati a menm ap joure avoka, swa pou li avoka a pa bon. Se pa avoka a ki pa bon. Lalwa pèmèt gen yon bann bagay ki fèt. Gon bann dilatwa ki fèt. Lalwa pèmèt gon bann bagay delwayal ki fèt. Se jij yo ki pou pran responsablite yo. Fè sa lalwa di pou nou fè. Donk, an gwo moun yo, nou wè kesyon sele a, premye sa m di nou, m pale de kondisyon pou moun mande koze sele. Fòk yo gen de mèb ou estime ke ou gen dwa nan yo e ki twouve nan yon espas. nan yon imèb e ko mande pou yo poze CD sou pòt prensipal pou imèb sa yo pa deplase. Jij de pè a ko mande pou poze CD a fòl rasire l ke efektivman gen mèb e si l rive yo ta va bay manti li wè ke li rive pa gen mèb lap drese yon pwosè vèbal de karans li oblije retounen. Nou te di ke moun yap poze sele sou kot espas li a, oubyen sou kote l estime li gen dwa a, eske li ka fè yon bagay? Wi, li kapab. Li ka fè opozisyon, li ka fè opozisyon a la pozisyon dè sele. Li ka opoze a aske sele yo poze. Si sele a fin poze, sa li ka fè, li ka mande Pouse lè a leve. Mande jij de pè a. Pouse lè a leve. E moun nan ki te mande poze se lè, eske li sipoze chita ap gade se lè a kap leve? Li pa oblije. Li ka fè opozisyon a la leve dè se lè. Dakò? E nou bay tout kondisyon kòman sa fèt. E o final, si la rive gon obstak kèlkonk, swa a la pozisyon, swa a a la leve, Ebyen yo mennen moun nan devan dwayen an, devan le ji dè refere ki pwal statiye. E de gras nap mande sa ankò dwayen yo lè w statiye kòm ji dè refere an matyè de sele fò w gade Eske selè a te poze dan de kondisyon nòmal? Si pa gen mèb non espas, pa dwe gen sele ka poze sou. Nap pran dènyè poz nou, nap retounen.